de l'Azil, yon sitiyasyon k ap evolye la a e nou pral gade sa k ap pase l'Azil. Ki sa l ye menm?
Aparamman,
anpil moun ap mouri nan l'Azil nan moman n ap pale la a. Aparamman. Hum! Anpil moun ap mouri nan l'Azil nan moman n ap pale la a e yo ta fè kwè ke se malfektè k ap manje moun yo. Enben, imedyatman, donk, lajistis ta dwe panche sou sa. Lajistis pa rekonèt malfektè. Vwala, nèg yo pa lejifere sou bagay sa. Lajistis pa rekonèt malfektè. Mwen konn malfektè egziste, chaje yo. Ann al gade sa k gen, paske nou gen korespondan nou Jeff Tevolsy ki anba a, e misye se nèg Lazil, e misye pwobableman ka petèt mete nou o parfum de sa k ap pase, e ban m tcheke pou m wè si m ka jwenn Jeff Tevolsy sou chanèl mwen bezwen l lan. Eh eske lap tandem tou an nou met misye la. Jefte Valcy ou an direct avek nou bonsoir bienvenue sur Guy Wewe radio a son plezi pou nou ansanm ou se neg lazil aparamman gon sitiyasyon kap pase la ki enkyetan anpil. Bonsoir EZ bonsoir Guy Wewe bonsoir manzè kapwaz e bonsoir tout moun kap gade yo. Manzè kapwaz pa la jodia li pa la jodia se mwen Mazrèk ki nan studio a. Donk kanmenm m'panse lap tande lap tande emisyon an l pran salitasyon an kanmenm. Ok bonswa tout moun kap gade mwen kontan jeneralman mwen se nèg menm kota ak Johnson Napoléon de preferans mwen fèt bwa jera plezans dèni menm kota ak Johnson men mwen grandi lazil lazil se la m fèt tout tan m e plis moun konnen m lazil anpil moun konnen m kòm yon jèn ki trè enfliyan e jodi a Mwen kontan pou m pale pou Lazil k ap sibi yon difikilte ki ekstrèmeman difisil.
Sa k pase?
Lazil se yon komin yo toujou valorize kòm yon komin ki gen anpil mistik. Men, sa k ap pase Lazil jodi a, li ekstrèmeman dwòl. Paske mwen genyen plizyè moun ki kontakte m, mwen fè de kontak avèk de moun ki konprann sa yo rele enfòmasyon an, ki chèche pa egzanp de jounalis, mwen gon ansyen jounalis radyo Pistol 2000 ki Lazil e mwen pale e ki konprann sa e ki ekri yon tèks deja sou sa sou sit entènèt li. Mwen chèche konnen bagay la trè byen. Pou sèlman mwa jiyè ki sot pase la a, gen anviwon 29 moun ki mouri. E 29 moun sa yo mouri paske gen yon seri de band chantwèl k ap mache manje moun tou vivan. E aktyèlman Lavil depi lè 6 zè di swa. Pa gen pèsòn ki kapab rete nan lazil, rete nan lari lazil, si ou pa gen grenn nan bouda, jan moun yo konn di l la. Paske moun sa yo, bann chanpwèl sa a, yo eseye pran de jèn, gen anpil jèn ki mouri lazil, e se jèn ki mouri plis, E nou kapab di genyen la nan moman la pou mwa out la ki pral rive la, nou konnen Lazil son kote ki gen anpil gwo chanpyona ki fèt e sitou nou konnen nan gran sid la jeneralman li plis an fonksyon sè dènye tan. Men Lazil li vrèman nan zafè chanpyona li gen anpil gran chanpyona kap fèt nan moman. Jodi a sa konplike pou yo Paske gon seri de moun ki pa ka deplase, yo pa vle kite lakay yo. Men, gon kote ki.